Hello guys, kijan nou ye, kijan nou ye jodi a, jan nou kapab wè a la, se Rose Cuisine ki la avèk nou, ok, kòman nou ye, yon lòt fwa m di nou yon gwo bonswa, bonjou, sa depan a ki lè w pral gade videyo sa, jodi a Rose Cuisine antre lakay nou avèk yon ti videyo pou nou, ti videyo jodi a, se yon ti vlog, ok nou kapab wè janm ye la jodia se pa kwizin ki la se Rose ki la nou pwal sòti ansanm ok ann ale avèm poun wè kisa Rose kwizin pwal fè nan vlog la jan nou kapab wè a la nou wè machin mwen deja la ok banm tou diw sa si w poko abòne pou nou tou fèl pou nou pou ka tou vin fè pati de Rose kwizin fanmi se konsa pa bliye lèw peze lèw abòne avèk nou tou peze ti klòch ou pou kapab gen notifikasyon de tout dènye sa Rose kwizin. pote pou ou ok pataje pou nou like pou nou kòmante pou nou se sèl fason pou sipòte nou si ou renmen sa Rose cuisine ap fè a pa bliye jodi a janm di nou an la se pa Rose cuisine ki la se Rose cuisine pa la m pa nan dife e lèm sou recho a mwen cuisine depi ou wèm la se Rose ki la so ann ale ann ale guys. So nou deja nan machin nan ann ale ansanm avèm guys ok nou pran ale ansanm. Ok guys mwen nan lari a la jan nou wè a la nou nan machin nan nou kapab wèm te di nou gen 2 ti eklere sa yo k toujou la avèm se yo k pa pè kamera sa se Jayla sa se Jevens ki la avèm. Ok fanatik moise yo men mesye moise la dodo vire kamera sou ou yep nou la ok ok guys so nou nan lari a la nou kapab wè m te di nou se sòti n ap sòti jodi a se pa nan dife nou ye n ap sòti ok n ap sòti ansanm m di nou se yon ti vlog ke m pote pou nou nou pwal Fè yon ti makèt mes amour ok. Yes guys nou wè la gen lapli gen move tan men m te deja prepare m te di m tap fè ti vlog lan e sak fè kanmèm mwen fèl paske m te deja ta prale nan makèt la m te di map mennen nou avèm jodia ok kòm gen plizyè jou m pa poste anyen sou chanèl lan m te di map poste pou nou se sak fè m oblije fèl paske menm lè lapli an m di map fèl kanmèm. Na tou wè move tan an, nou wè la m kanpe se anba limyè ke m ye epi m ap tann pou nou kapab travèse ok mes amours moun rose cuisine yo nou wè m banm retire linèt la ok m retire linèt la guys me rose me rose cuisine nou an ok me mwen se mwen menm m pa konnen si l ap bon timoun si n ap renmen l. Men m fèl pou nou tan pou m kite chanèl la konsa mwen oblije fè sa pou nou ok kote m prale avèk nou an se nan yon makèt ki rele wòl mat se nan wòl mat nou prale mes amour ok nou pral nan wòl mat pou moun ki usa nou gentan konnen wòl mat se la ke nou prale pou moun ki aryè se yon makèt ki rele wòl mat ok se la ke nou prale. So nou preske rive, market lan pa two lwen, Walmart lan pa two lwen, li pa menm 5 minit menm kote na prale a, ok. So banm montre nou, Walmart lan pi devan la. Nou ka wè la, apre limyè sa, limyè nap gade a la devan la, se Walmart la. Ok. Apre limyè sa, men limyè a la, se Walmart lan guys. Wè, tout machin yo kanpe la, yap tann limyè. Lapli ap tonbe m pa konnen si map ka kontinye vlog lan timoun eskem pap ka kontinye eske map ka desann machin nan pou m antre anndan walmart lan lesansyèl nou kòmanse kote nou rive na kanpe ok se konsa se kòm sa mes amour ok se kòm sa. Sa se Jevens, Jevens, men map mon, Jevens, ou nan kamera, say hello, Jean Remain di hi nan live, Jay la, Hello.
yeah, sa se Jay la, sa se Jay la k renmen toujou ap di nou hi nan live yo mes amour, sa se Jevens, pa bliye se 3 pitit kem genyen, lòt lan pa renmen kamera, se pa mwen ki pa mete l, li pa renmen sa ok. Yeah mes amour, nou deja ap rantre nan walmart la, m te di nou li pa lwen. Ok Li pa lwen So nou deja pweske rive nan Walmart lan Jan ke m te di nou an Men Walmart lan deja lout bò a la mes amour So nou pral chèche parking Nap chèche parking guys Pou Walmart lan Nou deja nan plaza Walmart lan Nou sèlman ap chèche parking Pou n kapab pake Ok. Pou nou kapab rentre. Ok guys. La m deja desan a te. So nou pral mache pou al mat la. Je la. Gade je la k mas. Oh I forgot my mas. Ay pou mas la mwen please. Ok guys. So nou la. M pral ba nou al mat la la. M pral ba nou al mat guys. Ok guys. Me al mat la. Wè li. Me al mat. Se la ke na pwale ok mes amour me walmart nou wè walmart wall mat se la ke nou pwale ok mes amour nou pwal nan wall mat so ann ale pou nal wè kijan anndan wall mat lan ye pou moun ki deja us yo ki konnen anndan wall mat la epi pou moun ki pa la yo tou ann ale let's go guys let's go nou deja la yes guys.

ok. Sa se Jevin kap pran kad depi wè li vin avèm e li k toujou pote kad e li k toujou pran kad la pou mwen sa se jèn janm ok timoun kounye a mete mas nou konnen m pa ka antre san mas kounye a mete mas guys i have mas yes guys. Ok guys so nou andedan la Nou kapab wè la nou wè sa yo se ti zaboka Se ti anana ti sitron nou pral gade sa m pral pran An nou achte avè m guys Ok m bezwen anana M bezwen anana m ap pran yon anana Yes mes amour Sa yo se fig bannann Mpwal pran fig bannann ok si bèl mta pran chwazi yonn pou mwen timoun Mèzamou mpa konn eske vwam soti byen oubyen eskel pa soti byen kòm gen mas lan mespere ke nou tandem byen ok mbezwen yonn ki pa twò mi ki pou fin mi lakay tank wè sa li bon.

Nap pran yon epina ok. Epina. Ok let's go guys. Ok guys se te sel sa m te bezwen pou mwen nou wè sa se epina. Sa epina sa m fè avèl mwen blende l pou m kapab bwè. M blende avèk kòkonb nou wè sa se cucumber ok m mete anana ladan m blende li. Ok sa se sitron jaune poum kapab bwè janm di nou an. Se te sa yo m te bezwen sèlman pou mwen paske m gen enpe la. Kounye a nou pral pran pou timoun yo. Nou wè Jay la gentan la nan kònè a la l pral chwazi sa ke l bezwen. Ok. Take it. Yo kòmanse ap pran sa yo bezwen guys. Let's go. Take the one that you like. I get the Oreo one. You're in here. Huh?
Guys, sa se koden. Pa bliye fèt koden ap vini. Sa se koden ki getan la. M poko achte koden non. M ap gade. Sa se koden yo ki la. M pral pote yon bon kodenn pou nou sou chanèl la rete branche guys nou pral wè m pral fon bèl kodenn m pa konnen kijan nou vle kodenn kodenn nan eske nou vle mezanmi timoun nou wè pri a kodenn nan 15 dola pou gwo kodenn sa si moun ki vle m rache kodenn nan fè m konnen moun ki vle m fè kodenn nan tou an kè fè m konnen kijan nou ta renmen wè m fè kodenn nan nap kite yon kòmantè anba videyo sa menm pou nou di m ki kodenn nou vle m fè eske nou vle m fè kodenn boure. Ou byen kodenn rache. Ok. Guys nou konnen gen anpil moun nan store a. Son gwo store guys. So gen anpil moun nou konnen pa ka mete kamera pou map montre nou tout an dan store a. Se sak fe m oblije montre nou ti pati kote sa map pran yo. Avek ti pati kote pa telman gen moun. Se sak fe m pa montre nou tout bagay net. Ok. Pase m paka mete kamera sou moun yo pase gen anpil moun nan makèt lan. But map montre nou sa ke map pran dirèk. Me mwen banm mete kamera sou mwen nou wè mas mwen nan figi m. Nou paka wè m byen koz mas lan. Black lives matter se sa mas la di. Alo alo alo map salye tout moun kap sipòte madanm nan.

Sa sop sa timoun mwen mwen sèvi avèy lè ou mete nan pou lave veso wè jan wè ti bagay kana sa la ake ti plim yo se konsa sop la bon tou son sop ki trè bon ka wè li trè chè ok li trè chè se li ke mwen mwen sèvi avèl dan se avèl mwen mwen sèvi poum lave veso
sa se dlo timoun.
Gwo kè sak me gen ladan gen 40 ladan pou 4 dola. Nap pran 2 kès dlo. Nap pran 2. Pran yon lot anko. Mwen mete yon deng. Sa se ze. Ze. Nap pran yon pake. So m pran blan pou ti moun yo mwen m pran sila mawon pou mwen. Ok guys, m pran mawon an pou mwen. Ok.
Bon m kwè ke nou fini, sa nou tap pran yo nou fin pran yo, epi kounya la nou pral mete yo an deba. So nou pwale. Jela you don want dis? Many. Cheetos. Many. Ou pa vle? Mwen ben ok. Sens nou pa vle anyen. An ale guys. Janm di nou an mte jis beze vin fè ti flanne avèk nou epi machte. Why don't we buy one big trip for all of us?
Sa se depatman kote rad mes amour. Sa se rad. Gade yon bèl ti soulye pou ti bebe Christmas. Ok, sa se depatman rad pou timoun. Sa yo rad pou granmoun. Nan Walmart yo gen tout bagay guys. So, jan nou kapab wè a la, m deja fini. Ok, so m deja fini.
Hum? Look at this. Nou deja fini, nou pral peye. Can I try to get this?
Yeah, take it.
Nou pwal peye guys. Ok guys la gen opsyon si w vle wale way peye pou kò w. Si w vle wale devan kache. So la nou chwazi pou nou peye pou kò nou. Ok nou chwazi vin peye pou kò nou la. Nou ka wè se sèf kache se ou menm ki cheke tèt ou. Wè la se cheke nap cheke nou nan kache. Sa se mesye Moïse kap cheke. Ok Se tout sa ou nou achte, m te montre nou sa nou achte, ok E se sa ou ke nou achte mes amour, ok La se Jeyla kap ranje bèy yo, nou wè Jeyla la Kap ranje Kap ranje chak sa Papa yo fin mete lap ranje yo ok lap met nan bag ok guys la yo ka wè nou fini se ale nou pwale guys ok nou fini nou pwale tout bagay nan kad ok so m panse se la nap mete fen nan videyo a mes amour se la nap mete fen ok map mete fen pou nou guys se la map kite nou Si nou te kontan gade ti vlog lan banm yon like peze bouton share la pou mwen pataje pou yon lòt moun abòne ak chanèl la ou menm ki poko fè sa pou kapab tou aktive ti klòch ou pou tout video pou kapab gade I love you guys so much mwen renmen nou anpil so map kite nou la guys nou deyò la nou prale m pa vle video a twò long se sak fè map kite nou la ok. So nap wè nan yon prochen video ok I love you guys so so much so m ka retire mask la kounya bouch mwen te bride guys aah aah sa guys map kite nou la I love you guys so much bye bye guys nap wè nan yon prochen video ok Jelo pap di anyen wap di bye Jela Toto Toto wap di bye.